Tout sponsò ki konnen ke yo te fil Biden pou yon moun rantre Ozetazini, men nan dat pou benefisyè sa ta retounen nan peyi kote l soti a oubyen m kapab di, pawòl moun sa fini, moun nan pa retounen nan peyi kote l soti a, l toujou ap viv Ozetazini, ebyen sponsò sa l ap pèdi. ti piyès li yap denatiralizel lap pèdi rezidans li donk lap pèdi tout papye legal kel gen nèt nan peyi a si tout fwa sponsò sa pa fè benefisyè a retounen nan peyi kotel soti a kisak pase kisa bagay la ye nan kad yon entèvyou ke majistra nòt Miami an kise Alix. Dezulme bay ansanm avèk yon journalist ayisyen ki se James Pierre. Ebyen majistra a fè konnen ke administrasyon Donald Trump lan ap prepare yon desizyon la e desizyon sa a pral bay anpil kè kase, desizyon sa a pral bay anpil tèt fè mal nan America kote ke l fè konnen admi DHS pral kòmanse voye lèt bay tout sponsor ki te fil Biden pou yon moun te kapab rantre Ozetazini. E sponsor sa li menm, li pral gen pou devwa pou l degaje l kou mèt Jan Jak pou l fè benefisyè sa retounen nan peyi kote l te soti a rapid vit, si se pa sa, ebyen y ap koupe ti pyès sponsò sa, y ap denatiralize sponsò sa, y ap retire rezidans nan men sponsò sa e y ap retire tout papye, y ap koupe tout papye legal nèt nèt nèt ke sponsò sa li menm li te genyen. Donk pou n pa di ke se mwen menm ki ap met pase genyen m, se mwen menm ki ap fè manti m, donk mwen pral fè nou tande ansanm avèk mwen Kòm Majistra Alix Desulme li menm, li ap eksplike ki kalte desizyon ke administrasyon Donald Trump la li menm, li pral pran kont moun Biden yo. Ann swiv avè m, pa deplase. Mwen gen yon responsabilite ke m pa ka vin pale nenpòt bagay konsa, e m pa ka vin fè moun yo pè pètèt se yon bagay ki ki real men yon bagay tou m pa janm nan manti, mwen bay li jan l ye a, ke w renmen li, ke w pa renmen li, se konsa l ye. Gen yon bagay ki trè danje deyò a pou moun yo reyèlman fè anpil atansyon. Nou konnen gen anpil nan moun yo, e n ap pale w, n ap pa pale w de tps la, m ap pale w de moun Biden yo, ki aplike pou yo, ke ou konnen lè yo te aplike, se sponsor moun sa yo te vini. So, mesaj se pou sponsor yo pran anpil prekosyon deyò a. Prekosyon an, si ke ou te aplike pou moun sa yo, a la minit ke yo di moun yo pa sipoze vin la legal, ou menm ou an danje tou. Pètèt administrasyon an, ke yo menm yo pa tèlman bezwen moun sa yo non, prèske, pètèt moun sa yo bezwen pou yo ale, Men lè w byen gade tou moun sa yo pa ka regle anyen, yo estati yo gen te etire, travay yo te etire yo. So eventually ke menm si moun nan malad, ou pa ka al ka doktè avè l ou menm so ou gen dwa pè, so al ka doktè yo pa di y ap rele bagay pou nou men gen anpil sa k ap fèt kounye la, gen lòt moun k ap rele, so bagay yo an danje. So ou menm fò w fè anpil atansyon petèt moun sa a se sou kont ou l te vini. So si ke yo vizit ke moun nan se yon kriminèl, ke moun nan pa la y ap fè tout taktik, ke si yo kriran tout administrasyon yo, ke pou yo vin apre apre moun ki te aplike a ke se moun sa ki pi enpòtan pou yo paske yo panse ke moun sa se moun sa ki nan ki nan domèn ki pa tèlman sipòte sa y ap fè yo so an pran anpil prekosyon yo ki de yo a petèt se yon administrasyon ki rèlman cool nou ka di. Donk yon moun ki te sèvi kòm sponsor sa vle di ki te aplike pou yon moun ki te rantre nan pwogram Biden an. Make sure ke ou fè tout sa w pou fè legalman pou moun sa tounen an Ayiti. Li al yon kote ki, ou konprann, men yon kote ki safe, kote ke reskonsabilite w la. Because se, se citizen moun sa yo bezwen pou yo cancel, pou yo voye moun sa a an Ayiti. Ke, ou menm, imajine w si m te fil pou yon moun m pa konnen, m nan travay, m pa konnen, m pa gen anyen. E lè ke yo vin sou ou, yo vin, menm si ke sa y ap fè a li ilegal wi, men chonje ke son sa k ap pase kounye a la, pou moun yo pran anpil prekosyon deyò a. Nou pa bay yo advice. Advice bagay nou pa nou pa avoka nou men nou wè sa kap pase a fò yo pran anpil anpril anpil prekosyon de sa kap pase a pa gen anyen ke yo panse ke ke administrasyon an pap fè administrasyon jis pa vle moun yo la. Dezyèm bagay la nòmalman depi yon prezidan ke on on repran on tipiyès ou koupe tipiyès sa pou on gwoup de moun tande wi Gwoup de moun sa a genyen 6 mwa pou l òganize l pou l kite peyi a. Se lwa, se lwa peyi a sa. So meaning that lè l te pran samdi a ke li di kwa ke moun yo gen pou septanm, se yon bagay ke ki te gen tan ilegal ke me sa m panse ke gen tan konnen ke ki ilegal. So men se yon jwèt sikològ y ap jwe. Petèt moun yo, yo di moun yo yon tru ki mete anpil presyon. ki met anpil bagay de moun yo, epi tou ke of course se sa yo mete, yo mete yon lòt yon lòt lawsuit ke lower court la di non, ke moun yo se 6 mwa yo genyen, se 6 mwa yo sipoze ye. So se sa li ye. Se pa pou di ke anpil moun yo di wi gon bagay ki sot. Non, pa gen anyen ki tonbe, pa gen anyen ki soti, se konsa li te ye. Se presyon an jan li te ye a, bagay la grav vre, men tou gon lòt lojik de sa kap fèt la tou pou moun yo reyèlman fè anpil atansyon, ke gon administrasyon sa Pa reyèlman kit se lalwa se sa li ye yo pa swiv li vre ke yo di se nan 2 mwa m panse ke fè anpil atansyon nou ka di m pa avoka ke m pa konnen men nou tout la wè sa kap pase ke jis bikòz jij la di w gen pou fevriye a ki ap enstrasyon ki la kounye a la pa dakò e ou atak yo y ap atake jij yo so m panse ke kreyòl pale kreyòl konprann fè anpil prekosyon m ka di. Li trè bon ke ou bay eksplikasyon sa yo kòm lidè paske tankou jan ou di l dèfwa se pa sa moun nan ta anvi tande a ke l dwe tande, li dwe tande sa ki reyèl la, sa ke lalwa di e ki sa ki reyalite peyi ke n ap viv la. Paske peyi sa a se yon peyi tankou jan w di nou se imigran, nou vini ladan donk nou dwe aprann lwa peyi a pou nou menm nou kapab konprann. M vrèman apresye eksplikasyon sa yo. Gen anpil bagay e mwen menm se sa k fè sa m pa al ou pa tande m fè statement nan televizyon nan radyo tout moun ap mande mwen ki m son majistra nou 4 la sèlman ki gen kòm ayisyen ki nan 20 e kèk mil vil minisipalite ki gen nan etazini se 4 nan nou e se nòt mami ki pi gran e gen anpil bagay ke nou wè ki e pa ayisyen sèlman nou gen nan vil la nou gen nou ki an majorite men son vil ki gen anpil anpil panyòl reprezante preske 35 pousan Nou gen jwif, nou gen tout moun ki anndan vil la so mwen gen yon reskonsabilite ke m pa ka vin pale nenpòt bagay konsa e m pa ka vin fè moun yo pè pètèt se yon bagay ki ki real men yon bagay tou m pa janm nan manti mwen bay li jan l ye a ke w renmen li ke w pa renmen li se konsa l ye gen yon bagay ki trè danje deyò a pou moun yo reyèlman fè anpil atansyon nou konnen gen anpil nan moun yo E nap pale w nan pa pale w de tps la map pale w de moun Biden yo ki aplike pou yo ke ou konnen lè yo te aplike se sponsor moun sa yo te vini so mesaj se pou sponsor yo pran anpil prekosyon de yo a prekosyon an si ke ou te aplike pou moun sa yo a la minit ke yo di moun yo pa sipoze vin la legal ou menm ou an danje tou pèt amestrasyon an ke yo menm yo pa tèlman bezwen moun sa yo non prèske pèt moun sa yo bezwen pou yo ale Men lè w byen gade pou moun sa yo pa ka regle anyen, yo estati yo gen te etire, travay gen te etire yo. So eventually ke menm si moun nan malad, ou pa ka al ka doktè avè l menm so ou gen dwa pè, so al ka doktè yo pa di yap rele bagay pou nou men gen anpil sa kap fèt kounye la, gen lòt moun kap rele, so bagay yo an danje. So ou menm fò w fè anpil atansyon petèt moun sa se sou kont ou l te vini. So si ke yo vizi ke moun nan se yon kriminèl, ke moun nan pa la yap fè tout taktik, ke si yo krirann tout administrasyon yo, ke. Pou yo vin apre m, apre moun ki te aplike a. Ke se moun sa a ki pi enpòtan pou yo. Yo panse ke moun sa a se moun sa a ki nan domèn ki pa tèlman sipòte sa y ap fè yo. So, an pran anpil prekosyon. Yo ki de yo a petèt se yon administrasyon ki rèlman cool, nou ka di. Donk, yon moun ki te sèvi kòm sponsor, sa vle di ki te aplike pou yon moun ki te rantre nan pwogram Biden an. Make sure ke ou fè tout sa w pou fè legalman pou moun sa a tounen an Ayiti. Li al yon kote ke, ou ka konprann, men yon kote ki sef, kote ke reskonsabilite w la. Bikòz se, se sitizan moun sa ou bezwen pou yo cancel, pou yo voye moun sa an Ayiti. Ke, e ou menm, imajine w si m te fil pou yon moun m pa konnen, m nan travay, m pa konnen, m pa gen anyen. E lè ke yo vin sou ou, yo vin, menm si ke sa y ap fè a, li legal wi, men chonje ke, sa k ap pase kounye a la, pou moun yo pran anpil prekosyon deyò a. Nou pa bay yo advice. Advice bagay nou pa nou pa avoka nou men nou wè sa kap pase a fò yo pran anpil anpril anpil prekosyon de sa kap pase a pa gen anyen ke yo panse ke ke administrasyon an pap fè administrasyon jis pa vle moun yo la nan peyi a. Gen anpil ane ou menm pèsonèlman mwen temwen de kijan ke Ou manifeste kijan ke wap goumen pou yo kapab renouvle tps pou ayisyen. Mwen menm avèk ou nou ale an Ayiti sou dosye tps. Ou mansyone Marlène Basten ki kounye a gen pouvwa tou nan vil North Miami Beach. Pale, eske nouvèl adminsyasyon sa, fason ke yap jere dosye tps la, eske pa rapò a konba ke ou menm ou deja mennen, Èske w wè ke gon diferans? Èske w wè ke sa pi mal? Èske w wè ke omwen sa ka rive ke gen yon pòt de sòti pou Ayisyen yo?
Ok, premyèman bèl kesyon, m pa konn kote w soti ak tout bèl kesyon sa yo. Petèt nou nan nou nan yon show, e pa nou sèlman tou. Se yon yon bagay ke ou pa konn se nan yon rèv ou ye, men sa nou te konnen de demokra de demokrasi a pa genyen l ankò isit. So nou nan yon On tè nou pat janm la deja. Tout tan nou tande nou te konn ap pale a, pa pou di ke nou pap fè l non, men engagement la totalman diferan. Donk son lòt konba politik kap fèt konnya. Son lòt, m pa ka di w peyi, m pa konn, m pa konn ki bò nou ye. Waw. De sa kap pase Etazini kounya la. Petèt pa gen lalwa ankò, an nou di. So se sak vin pwoblèm nan. Ou konnen Ayiti? Ki sa k pa. A, a, avc, nou menm. M pa di isit, ou konnen, fò pale. M pa di isit pou menm jan avèk Ayiti non. But m ap ba w yon egzanp pou w wè isit se yon peyi ki, ki bagay. Men, ou a Ayiti sa k pase, ou pa gen lalwa. So isit, ou gen lalwa wi men, yo pa ap swiv lalwa. Ki gwo diferans lan. Because, kòm mwen di w. ke yo etire ti pyès sa k gentan pa bon, ke nou nou pa t ap vle, nou ta bezwen moun yo rete pou pou ti tan an. E gen moun ki vini depi la apre tranblemanntete a ki sou ti pyès toujou podyab bagay legal yo an ke tout moun sa yo fò sòbjekte pou yo tounen ann Ayiti. Ki pa nan panse ke ou pral rete, ou pral kache, ou pral bagay. Bikòz pwoblèm la yo gentan konn ki bò tout moun ye akoz de pwogram ni Biden nan ou te konnen ke on on lòt bagay se e ou pa ka mande moun pou moun yo fè bagay ilegal isit. Because sou ke wal di moun nan pou l pou l panse avèk rete yo gentan mete moun sa a yo ka mete w kòm terrorist yo gentan fè nenpòt bagay ke eventually ke yap pran w ke si ke de jan w ye a because ou te gentan idantite idantifye tèt ou ki jan de moun ou ye ke w vin nan peyi a legalman so anpil nan moun sa yo se pwoblèm nan sa se pa moun ki vin nan peyi a ilegal si w vin nan peyi a ilegal ou vle kache sa son lòt Domaine ke moun pap ka jwenn ou. Ou vin yon jan comme des gosses. Men si kem vini kounya la, ou konnen m konn ki en grenn jem t ye, lap yon jan pi di pou ou ke son bagay ke pou yo reyèlman pale avèk avèk fanmi yo, avèk avoka yo pou yo konn kijan yap fè. Bagay la di anpil e sou domaine dosye tps la ke son bagay ke prezidan bay ke mwen menm mwen te panse ke yo tap kenbe li, yo pa tap renouvle l, sa m te trè klè de li. Men mpat panse ke yo tap fèl konsa koupel bonè e kounya la ou vin ou gen 500 mil moun ke ou wè jan ayiti ye on bagay nou pa menm bezwen pale son bagay ou ka fè yon lòt show de sa ke ou genyen dosye sa ke pou 8 mil 800 mil moun sa yo ap tounen an ayiti mpa konnen kibò mpa kwè ke okap ka sipòte menm 50 mil nan moun sa yo Ke si ke yo pap pran yo okap ki plan ke mwen menm se sa m ta ka mande gouvènman an ayiti a ke ki plan ke pou moun sa yo avèk tout gang ki ki pwoblèm gang yo men eske gouvènman isit la eske gen yon kòdinasyon ke gen anpe k pral ki bò yo prale you know ke pa gen anpil so son bagay ke w pa konn ki kisa popilasyon an kisa nou nou pa konnen e se yo se gouvènman an ayiti a Ansanm avèk administrasyon isit la ki pou ta ka ba nou enfòmasyon sa yo, men kounye a la nou konnen gen 800 mil moun ki ta sipoze tounen ann Ayiti, ki gen pou tounen ann Ayiti, nou ka di.
Ou di se pa sèlman kominote ayisyèn nan ki nan katchouboumbe sa, e se vre paske Venezuelyen yo tou ti pyès yo koupe, Nikaragweyen, Kiben, epi Ayisyen yo, donk se tout gwoup sa ki la. Imigran, imigran, imigran anba atak. Administrasyon an di ke Rezon ki fè ke yo pa renouvle tps pou Ayisyen, se paske yo estime ke kondisyon an Ayiti yo amelyore, Ayiti vin yon tèren ki bokou pli an sekirite pou resevwa moun yo. An Ayiti, pa kontr, genyen de reprezantan pati politik, de lidè ki di ke Ayiti vin pi mal, li poko pare pou resevwa moun sa yo. M pa, m pa menm dignify kesyon an pou m ta ka bay yon repons ke nou wè sa k ap pase, Pa gen moun ki sòt, pa gen moun ki fou k ta ka. Menm si w pa gen zye, an nou di, fò gen zòrèy pou tande, pou wè, epi tou, zòrèy ou deswa ap tande, wap oblije wè ke Ayiti pa yon peyi ke, menm, mwen m panse ke yon bagay m toujou di, menm panse Ayren kounye la k nan wò, li ka yon jan pi bon pase jan nou ye la, so n ap kite sa konsa, ke desizyon yo pran se sa yo vle pran, whatever desizyon an, poukisa yo pran nan, pou ki rezon yo pran nan. Nou pa konnen, men n ap kite sa nan men moun ki pi wo pase nou. Nou pa gen chwa ankò. Se yon dosye ke n ap swiv de trè prè, dosye imigrasyon, men gen anpil lòt bagay ke m anvi pale avèk ou nan vil North Miami, paske nou konnen ke vil North Miami tankou jan w di, se kay pou anpil Ayisyen, e li enpòtan ke lè nou gen opòtinite sa a avèk ou pou nou kapab pale de yo. Gen yon lòt pwojè de lwa. ki ap fè anpil pale de li dènye jou sa yo, The Big Beautiful Bill, li soti nan chanm depite, l ale nan sena, sena a modifye l, li retounen kounye a nan chanm depite, nou wè pati repibliken ap pale de li, demokrat, Elon Musk pale de li, prezidan a ap goumen pou pale de li, men anpil moun pa konnen ki sa ki anndan bill sa yo, yo pa konnen ki sa ki ladan yo, ki enpak ke yo genyen, pa sèlman sou o nivo nasyonal, men o nivo lokal tou, ki enpak ke ou panse benefis e ki dezavantaj ke w panse ke yon pwojè de lwa konsa li menm l ap genyen sou vil North Miami ou di mwens moun k ap viv nan vil North Miami? Wi, well the big beautiful bill affect all of us e se bill sa yo, se appropriation sa yo reyèlman ki bay direksyon ke peyi a, ki bay direksyon tout vil. Se pa pou di North Miami sèlman, se la nou jwenn lajan ke federal gouvènman de kay, de.

Federal Government an vin jwenn nou dirèkteman tankou yon vil. Eskize si m fè w kapo paske w ap bay anpil enfòmasyon ki enpòtan men jan ou bay li. Sa vle di yon pwojè lwa konsa ke prezidan an vle pase ki dwe vote nan ni chanm sena a ni depite chanm depite a li genyen yon enpak dirèk sou nou menm paske lajan ke lajan federal lajan gouvèneman li desann pou asistans pou vil yo se sa? Wi men menm si ke ou gen vil ki pa jwenn lajan federal an nou di sa aksè de a akoz de jan bil la ye a son bagay ki afekte ekonomi an ki pral afekte li gen tax code tankou lè wap pale de salt tankou New York wap pale de kijan ke state la gen abilite poul ka govern It's on you know finances and stuff like that ki vin nan tax code e ou konnen tax son bagay federal li ye e gen anpil state tankou nou menm nou pa gen tax code nou men New York yo gen tax code yo so sa son bagay federal e lè wap pale de de food stamp la wi ou gen yon pati de Medicaid, Medicare ke ki kouvri pa state la an Medicaid. Se se state li ye in terms of Medicare is the state and Medicaid is the federal government so it's a shared process so son bagay direkteman nan hud pou moun ki pa gen kay nou gen moun se nou ki ede yo peye kay yo so tout bagay se sifonksyon ki ede federal gouvenman ki fèt ki ba nou de sa so the big beautiful bill pa sèlman pral afekte tout moun nèt yo vin mete work requirement de moun ki touche food stamp de moun ki ki nan ki nan das disabilite moun ki touche sosyal sekirite so bagay so se se yo se moun sitwayen ki rete nan nan vil lokal yo ki pral afekte yo. E moun sa yo fè pati de minorite menm jan kominote ayisyèn nan fè pati de minorite? Wi tout tout bagay sa yo ki anndan bill sa a daprè jan m konprann li an son afè de mil paj menm mwen menm